Non pa gen pa gen yon relasyon nan mitan yo dayè ki relasyon ki genyen se yon kòb Magalie ap gentan te mande DG a prete ou konnya ki fè ke se sou sa Desperice chita poul di DG a li nan finanse gang donk son rapò ki pa chita sou anyen son rapò ki pa kadre ak lalwa e son rapò ki pa pèmèt ke yo retrase lyen de kozabilite a lyen lyen ki te gen antre moun sa antre dejè e gang yo. Paske si w di mwen ap finanse gang, fòk omwen on lè ou te jwenn on kòb, lè w al fè de relve bankè, ou jwenn on kòb ki te depoze sou kont on chèf bandi, oubyen on chèk, on montan kèlkonk ki te depoze pou di a monchè sa se pou tèl gang. Bon, le fèt ke Magalie te mande prete kòb la, donk dcpj deside fè pwòp dediksyon pa l. Dediksyon sa pa pral vini andedan de kontèks la tou, nan ki kontèks Magalie te mande lajan prete? Humm Magalie di se pou yon frèl ki malad donk moun kap mande a ka envante tout bagay mwen menm m ba ou l paske si w di m son moun fò ki soufri de kansè e kansè son son maladi danjrez donk sa ka rive ke moun nan mouri nan imanize deja bon si deja te akrèk oubyen si deja te peng tou li pa tap pran nan sa e paske l al prete kòb la ki fè ke jodi an sa di fò w peng pa prete moun kòb ou gen dwa al prete yon moun kòb epi yo di w nan gang
200 mil goud.
San yon gang pral fè a 200 mil goud. Se a di demand sa pa gen anyen pou wè avèk DCPJ? Non, pa gen anyen pou wè, epi DCPJ deside li menm li di bon kòb sa se kòb gang li ye, kòb kòb pou al finanse gang 200 mil goud. E gen anpil bagay yo di, pa gen okenn prèv, pa gen okenn anyen. Pa gen okenn anyen nan rapò lan ki pwouve ke efektivman sa yo di an. Lè si wap finanse gang fò omwen ou pwouvem ke gen yon aktivite ke w tap mennen deja, yon aktivite presedant a sa yo di an ki di wi. Si m jwenn omwen on kòb sou kont on moun, on bandi, on milyon, de milyon, twa milyon, kat milyon goud, an gen dwa prezime se on kòb pral achte bal zam, men on nèg, on moun ki malad m prete l, men kèl rapò mezanmi? Donk se, se, se, se, se, se malonèt de la part de ces enquêteurs lè yo pa fouye ase pou pèmèt yo etabli lyen de kozalite ki gen ant Dejè e gang yo. Selon rapò a, eske Magalie Habitant fè prèv d'innocence? Non, m pa, m pa, m pa avoka Magalie Habitant.

2 vòlè tè ki nan silo ki ap sakaje reveran pastè Abner Rabouin pou ki travay pandan lontan pou jwenn ti tè sa men malerezman bandi ak avat vòlè tè akonpaye de jij avoka tout bagay nèt. vle pran tere sa ke li travay pandan 20 an pou l genyen. Premye pwen se kesyon DG CRS nou an, Edmond Devalon, fòk nou di ke se yon dosye ki fè anpil tole, ki fè anpil pale anpil. Se yon dosye ki kenbe aktyalite a pandan plizyè mwa. E alafen, alfin, dcpj sòti yon rapò, ki malerezman pa chita sou anyen ki pa kadre avèk lalwa. Jodi an kòm avoka mwen panse ke li te enpòtan pou m fè entèvansyon nan laprès sa a pou n fè opinyon an konnen ke tout sa k ap di yo se fo se achi fo. Paske su le plan jiridik, lyen de kozabilite, lyen de trasabilite an pa etabli vrèman pou ta di ke DG a nan gang oubyen nan finanse gang. On senp. Konvèsasyon, Yon senp deklarasyon pa sifi pou di DG a nan gang nan CAS nan finansye band zame. E malerezman gen de rapò k pwodwi ou santi pa gen yon analiz apwofondi ki fèt sou rapò lan. Sa se 1. Gen de montan ke yo bay, se de montan ki pa objè de rechèch. 1 milyon 299 mil 729 mil goud lan, se somasyon chèk ke yo peye DGCS lan de lè l te deja ap jwe jiska lè l pran pwomosyon an. Sa se 1. Men nan de 2, sou chèk ke yo jwenn yo, se de chèk ki la depi 2017. Yo pa pale de sa. Donk yo panse ke se de chèk ki deja te kenbe pou fè detounman de fon. E se malonèt. Lè w ap di yon moun fè detounman de fon, fòk ou konprann ke se de karakte, li gen de karakte.

ke DGCSA etabli an ki fè ke panik yo, anmèrdman yo kòmanse. Ki fè ke sitiyasyon an vin pi difisil pou DG a. Donk, DG an t ale bò Altagras, li resanse anpil moun, 500 moun, 500 malere malerèz k ap mande devan Altagras, li ede yo. Kounye a 217 moun, 217 moun trete, dosye yo trete kòrèk. Donk ki fè ke jodi an la ou wè ke gen de moun ki gen pwoblèm paske yo arete de jen an paske wal di yo di w kote yo pral jwenn ti kaka an pou yo manje. E lè yo trete dosye 217 moun sa yo, se de moun ke yo fè kat elektoral pou yo, se de moun ke yo fè ak de nesans pou yo. Gen de moun devan Altagras la pa menm gen ak de nesans. Donk jodi an la, si moun sa yo ka gen yon kat elektoral se gras a DG a. Si moun sa yo ka gen yon ak de nesans se gras a DG a. Devan Sent Terèz, yo resanse 1500 malere malerèz. Yo pa di sa. Devan Fontamara, yo resanse plis de 400 moun, malere malerèz ke yo deja ede. E map di n tou, pa gon kòb DG a, CAS lan devalon pa ka dekese, ka dekese pou kont li. Jamè. Pa gon dola ke DG an ka dekese pou kont li. Si pou kòb la dekese fòk nou avi kontab piblik lan, kontab DG an, epi minis lan, minis finans lan epi kontab ki nan ministè a. Donk sa vle di tout sa y ap di de kòripsyon, de detouneman de fon se fo paske tout moun konnen reyalite an se sa l ye. DG CRS lan se yon moun k ap travay e depi lè l te fin prete sèman, fin enstale, gen yon nèg ki te di si mwa aprè w ap pèdi djòb lan paske djòb sa pa sanble w.

Jodi a, li enpòtan pou nou menm k ap fè dwa, pou nou menm k ap fè syans, pou nou menm k ap etidye syans jiridik, pou n konnen, pou n konnen ke jodi an la, travay sa a, travay n ap fè de denonsiyasyon, travay de kontestasyon an, se yon travay k ap enpòtan pou tout moun paske si n pa fè l kounye a, gen anpil moun ki pral viktim de li. Donk nou espere ke. Dwayen tribinal lan Bernard Sainville ap pran responsablite l pou pèmèt ke dosye a al vit paske depi dosye al kabinè denstriksyon se yon bagay k ap pran 2, 3 mwa e lè n konnen kondisyon de detansyon se de kondisyon enfraimèn donk nou gen pou n preokipe n e mande Dwayen an avèk Grefye Tassy pèmèt ke dosye a ale rapid pou jij denstriksyon k ap dezinye an pou l aji e trete dosye an epi pou l pran desizyon ki kadre parapò a la lwa.